Bonjou, bonswa, kòman nou ye se zanmi pa nou Tiklo Mwen vini jodi a pou avèk yon lòt bèl videyo Si ou nouvo sou chanèl la mwen di ou byenveni, welcome Si ou deja la sou chanèl la mwen di ou mèsi bokou paske ou toujou klike sou videyo m yo Pa bliye silvouplè kontinye abone avèk chanèl la pataje videyo m yo renmen videyo m yo epi pa ezite kite yon kòmantè Jodi a la nou pral fè yon bagay Kite ide w pou mwen pou m kapab Nou pral eseye fè plis videyo Intro Youtuber Ayisyèn yo. Kijan medam yo fèl lè yap fè intro yo m pa konnen sim ka fèl men m pral eseye imite m swete ke nou enjoy video sa pa bliye silvouplè toujou abòne toujou like video yo nou gen ma komen nou pataje nou kite yon kòmantè e nou anrete sou m ansanm avèm m pral eseye poum wè sim ka fè intro Katie and Widy a. Nou prè? Pa ri m paske se eseye m pa eseye. M pa janm fè, m pa janm pratike l. M jis pa. Bonjou bonswa tout moun, byenveni ankò sou chanèl nou an. Bonjou bonswa tout moun, byenveni ankò sou chanèl nou an. Se zanmi pa w Katy and Widy. M panse m ka fè l la mezanmi, m pratike ase. Ok. Bonjou bonswa tout moun, se zanmi pa w Bagay la pa ka sot bon non. M pa konn sa pou m fè. M ap eseye ankò fò m fè l. Bonjou bonswa tout moun se zanmi pou Okap and Wi di byenveni ankò sou chanèl nou an Bonjou bonswa tout moun byenveni ankò sou chanèl nou an Se zanmi pou Okap and Wi di Mon mari ne pa la Nou gen CEO nou Rose Demerzier Bèl matmwazèl sa sexy demwazèl sa li trè bon m renmen janl fè entyol la men m pral eseye Sa kap fèt tout bèm moun mwen yo se Rose mwen tounen an nou pati avèk yon lòt videyo pou ou pou ou e pou ou menm kap gadem jodi a anhan nou panse m pat ka fè sa ebyen sa fèt pi byen epi nou gen sa fèt pi byen pa Katia lap kale men pa Rose la manman Kira. Fanm Kira Salut tout moun Se Kira Jodi a mwen vini avèk yon bèl video pou nou Sèl ti Darla nou an nou pa ka bliye l Darla and Claudette Ok Kijan l di l ankò Salut tout moun sa kap di sa kap fèt Ok Ok an n eseye ankò. Salut tout moun sa kap di sa kap fèt jodia la mwen tounen avèk yon lòt video pou nou felisitasyon avèk madmwazèl madam Eliante pou achivman ke li fè sou youtube li rapòte plak lan avèk 100 mil abòne se konsa ou di bagay la ok 100 mil abòne ok congratulations Eliant bon travay hi guys sa kap fèt sa kap fèt se Eliant jodi a la mwen retounen malerezman video a paka soti bon paka soti janm te panse li tap soti an paske li difisil map eseye imite entcho medam mwen yo malerezman mwen pa kapab fèl paske li trè trè trè trè difisil. Silvouplè si w ta wè mwen pa ajoute w nan videyo a, mwen pa lonmen non w, se pa paske m pa gade w, se pa paske m pa renmen w, se jis mwen pa kapab videyo a difisil. Mwen panse pwochen fwa lè m ap fè yon videyo konsa, m ap pratike paske sa m pa fè ankenn pratik ditou, m ap pratike epi m ka fè l pi byen epi pi long m ka ajoute plis moun. So mwen di w mèsi avèk ou menm ki klike sou videyo sa a. Silvouplè, kontinye abòne avèk chanèl mwen an, pataje videyo m yo, renmen videyo yo, epi pa ezite kite yon kòmantè, kite yon ide pou mwen, di m sa w ta renmen wè sou chanèl lan, epi m ap fè tout efò, tout sa ki mye de mwen menm pou m kapab fè w plezi. Mèsi bokou, se te zanmi pou w Tiklo. N a wè yon lòt fwa ankò. Bye!